Hello family, how you doing? This is teacher Daniel Aneus again and I'm pleased to tell you that I am back! Se yon plezi anko yon fwa pou m di nou ke mwen tounen. Sa fè anpil tan, sa fè anpil tan depi nou pa wè m. Sa gen plis ke 1 an, 1 an plizyè mwa ta pral pati sou 2 zan depi ke nou pa wè m. Mwen pa kanpe devan yon kamera konsa pou mwen choute yon video. pou nou. Donk mwen te vrèman okipe, m te gen plizyè pwojè ke m t ap travay sou yo, se rezon ki fè se Adji ak Chayana ki te ap poste oubyen prepare leson pou nou, vini avèk 2 videyo pou aprann nou anglè. Men mwen vrèman kontan tou, paske m te jwenn 2 moun ki te swa rele m oubyen ekri m, ki te di m epa m pa wè w, sa k pase? Sa te fè m plezi hein! E 2 moun ki te ankouraje m, ki te fè m konprann ke monchè travay ou a trèzenteresan, se yon travay ki trèzitil e. 2 moun an Ayiti kou isi a Ozetazini kote m ap viv. Moun sa yo te ankouraje m e yo te fè m konprann ke travay ke m t ap fè avan yo, yo te gen enpòtans, yo te gen valè. Men, fò m di nou tou, diran peryòd tan sa a, ke nou pa t jwenn videyo m, nou pa t wè m sou chanèl la, mwen te prepare yon bagay trè espesyal pou moun ki abitye pran klas nan men m yo. Mwen gen yon pwogram ki trè efikas. Se yon pwogram pou moun ki pa gen konfyans nan tèt yo, an anglè, moun ki ta vle fon pwogrè ou byen fon step forward menm lè yo pa ko konn pale lang lan men yo deside a fon ke yo pral bay tout yo menm pou yo aprann e son pwogram kote moun ap aprann an liy pa videyo mwen menm ke m fè avèk de leson e y ap pratike nan telegram mwen menm m ap korije pratik yo korije devwa yo nou baze sou 4 konpetans yo ki se writing, speaking, listening. Epi reading. E an menm tan pandan moun nan ap travay nou gen yon espas kote nou fè zoom a moun nan avèk moun yo pou yo pratike anglè. Donk sa se yon lòt faz kote moun ki vle aprann yo, moun ki vle pran klas avè m, moun ki te toujou ap mande m klas yo. Donk sa disponib e m ap fè eksperyans avèk anpil moun la ki renmen klas sa. So let's get back. Ann fè yon tounen sou pale. de prezans mwen ki la a jodi a, kisa mwen gen nan tèt mwen, kisa m pral fè sou chanèl la, èske reyèlman m tounen pou bon? Wi, mwen tounen, men fò m di nou m pa t ko disponib e dispoze reyèlman pou m tounen. Men vi avèk eksperyans ke m fè, pase nan plizyè lòt state, ede kèk lòt Ayisyen, sa ke m akonpanye nan biwo eksetera, sa ke mwen ede ni nan entèpretasyon eksetera, m vin wè li nesesè pou mwen pote yon touch anplis. Paske travay mwen se yon travay kominotè, se yon travay kote mwen ede anpil lòt moun. Anpil moun deja jwi de travay sa ke m ap fè nan poste videyo. Sa fè lontan, anpil moun ki sou chanèl la lontan konn sa. Donk mwen vin wè ke aktyèlman li nesesè pou mwen menm mwen tounen menm lè m pa pataje anpil tan kòm dabitid menm jan ke m te konn fè. Men sa ap enpòtan anpil, videyo ke m ap poste yo gen moun ki plis nan nesesite yo aktyèlman. Therefore, rezon prensipal ki fè m tounen, menm lè m pa garanti nou kantite tan ke m pral pase avèk nou, sa vle di kantite videyo, sa ka rive l plis kon sa l ka mwens vi avèk tan, men rezon prensipal ki fè mwen jije li enpòtan, li ekstrèmeman enpòtan pou m pataje videyo avèk nou ankò, se paske m wè Ayisyen, konpatriyòt nou yo, ki vini Ozetazini, plis bezwen sa. Menm lè mwen remake, nan moman nou te kòmanse travay sa a, Pat ko gen tout pwofesè anglè sa yo sou rezo yo. E sa fèm plezi tou paske mwen wè plis jèn gason avèk jèn fi sitou medam yo pat gen anpil nan domèn sa men wè anpil moun kounya pwofesè ap anseye ap ede kominote a. Donk genyen nan moun sa yo tou se fwi travay nou ki fè jounen jodi a yo kab anseye men gen moun tou ki fèn konnen sa vèbalman ke se nou menm ki enspire yo ki fè jounen jodi a yo kapab ede tou. E m kapab di d'une part travay nou an li reyisi paske jounen jodi a nou gen plis moun ki nan bezwen sa e nou gen plis moun tou ki ap fè travay sa. Donk se sa k fè mwen menm pèsonèlman m ap di nou ankouraje kèlkeswa moun nou wè ki onèt e ki pwofesyonèl nan domèn nan. Sa k fè m pale de onèt paske gen de moun ki di wi y ap fè kou epi nou pote tèt nou ba yo e yo fè nou abi. Donk. Verifye, gade byen a kiyès ke nap antre an kontak nan sans sa a. E gade jan moun yo ap travay. Eske moun sa yo pwofesyonèl nan sa yap fè a? Eske yo konnen sa yap fè a? Sipòte yo. Paske nou wè ke jan de travay sa yo yo manke sible nan kominote nou an. Gen plis vizibilite a lòt bagay ki pa two itil kominote a. Ebyen lè nou wè moun ki konpetan, ki pwofesyonèl, e ki renmen sa lap fè a sipòte yo pase anba videyo yo ba yo kouraj pou ke moun sa yo pa dekouraje nan sa yap fè a paske aktyèlman gen bokou plis moun ki nan bezwen ou ka imajine yon moun ki anndan kay ki pa konn pale lang lan ozetazini ki pa konn kisa poul fè donk lèw ankouraje lòt moun kap poste videyo li pa oblije mwen menm sèlman se de lòt moun ke map pale la sa ap pèmèt ke moun sa gen plis kouraj poul ka sipòte Donk pou yon grenn videyo kapab ede yon moun, menm lè sa l ap di a pa a san pou san, li pafè, men omwen n ka kopye sou sa li menm li repete ki ka sove l, paske gen moun ki pa gen moun ki pou ede yo. Donk, sipòte lòt moun yo. So, nan retou m sou Lang mwen toupatou, m ap fè nou konnen m ap bezwen bokou plis sipò. Mwen konnen nou ka fè l, nou fè l deja, e n ap fè sa. Jan nou abitye sipòte m deja a, pataje videyo yo, kòmante yo, mande m nan kòmantè apati de videyo sa a menm kòmanse mete lis videyo oubyen bagay ke n ta renmen mwen menm pou m fè videyo pou nou sou yo. Menm lè m pa gen tan men m ap pran yon tan pou m dokimante paske youn nan fason ke n ka ankouraje m oubyen mete fokis sou yon videyo ke nou bezwen se lòske nou fè yon kòmantè epi nou bezwen yon videyo sou yon topic Si w wè yon moun fè kòmantè sou topic la ou menm tou fè menm kòmantè la. Lè m wè plizyè kòmantè sou menm sijè a sa ap atire atansyon mwen menm pou mwen ale dokimante, fè rechèch epi vin prezante nou videyo a, pote videyo a pou nou pou l ka itil nou. Donk apati de videyo sa a ale nan kòmantè la Kòmanse kite videyo a ki dim a ki videyo ke nou ta vle mwen menm mwen kòmanse. Donk se sijè ke m jwenn ki gen plis kòmantè la, se li menm ke m ap kòmanse videyo. Pa egzanp si yon moun prezante 5 mo oubyen 10 mo, li pa konn kijan pou yo pwononse, donk si jwenn nan menm kòmantè sa plizyè moun m kore moun sa a, paske moun yo te gen pwoblèm avèk mo sa yo, m ap tou prepare yon videyo pou m ka tou rezoud pwoblèm sa. Donk ede m nan sans sa. Lòske nou gen yon pwoblèm oubyen nou gen yon bagay nou bezwen konprann, tout moun. ki gen menm pwoblèm nan fè menm kòmantè a lap pèmèt ke mwen menm rapidman ou pli vit ke posib mwen fè video yo pou nou donk se pral enteresan we gonna have fun together nou pral amize nou ansanm nou pral aprann anglè m pwomèt nou sa e nou pral fè bokou plis sèt fwa si e pa bliye travay map fè a se travay kominote a lèw sipòte travay sa a ou ede tèt ou ou ede yon zanmi ou ede yon fanmi ou ede yon moun ke ou pa menm konnen men paske gen enterè pou kolabore sou kèlkeswa fòm nan. Gen plis moun ki bezwen travay sa aktyèlman. Pa bliye, m ap raple nou ankò, fason ke n ka sipòte videyo m yo, se pa bagay ki koute anpil. Se pataje videyo m yo lè m poste yo, like, kòmante, anpil nan nou konn fè sa. Nou pran link videyo a nou voye l ba yon zanmi, kit an Ayiti, kit. Isi a Ozetazini, oubyen kèlkeswa kote moun nan ye a, Kanada, Lafrans, se nou k konn fè sa e n konn pwouve m sa. Anpil nan nou konn voye bout videyo kote n ap gade sou televizyon lakay nou. N ap gade videyo m yo, n ap aprann. M konnen nou pa gen tan. M p ap fè videyo yo twò long pou ke nou menm nou ka pwofite li mèt kèlkeswa lè nou disponib la, lè nou nan break jan nou konn fè anpil nan nou konn fè a. Nou konn jan m travay deja, m p ap presa avèk nou, m ap rale slow, m ap pran san m avèk nou. E se sa k fè anpil nan nou renmen Fason ke mwen anseye paske mwen menm male pou moun ki nan plis bezwen yo. Se pa show off m vin fè pou m vin montre w ke m konnen, men m vini pou m vin ede w. E se sa k fè m pran san m, sitou anpil nan nou ki konn santi nou pa gen espwa ankò, o m gentan, m gentan vye, m gentan vyèy, m pap ka aprann ankò, m gentan twò granmoun. Non mwen menm m toujou di non. Age is a number, laj se yon nimewo. Depi ou deside you can, you can do it, together we can do it, ansanm nou ka fè l. Dakò? Donk. Lòt fason ke nou ka sipòte m la, mentnan ekonomikman, ekonomikman fason ke n ka sipòte m se pran klas mwen an. Se fason sa sèlman. Pran klas mwen an, achte yon pwodui ke mwen genyen swa sou chanèl la oubyen sa m ap vann kèlkeswa sa li ye a, se fason sa ke n ka sipòte m. Mentnan, si nou vle fè yon don mentnan, don sa a mwen plis rezève l avèk lòt moun ki an Ayiti, paske nou genyen lekòl nou an Ayiti ki se DLS Institute, ki se yon lekòl pwofesyonèl ki ede jèn yo. Mwen menm lè m te Ayiti nan emisyon m souvan pran dè jèn ki pa gen lajan pou aprann, ba yo demi bous, sa m ba yo bous pou yo vin nan lekòl la, pou yo aprann anglè. Sa fè dè zane de sla, anpil ladan yo benefisye de sa. Jounen jodi a genyen ki Etazini, se gras a travay sa a ke m te fè ki fè anpil ladan yo kapab travay, kapab kominike. Donk ou menm si w ta renmen sipòte nan sans sa a, ou kapab bay don w e mwen menm m ap mete w an kontak. avèk responsab lekòl la aktyèlman ann Ayiti ke ou menm ou ka sipòte yon jèn ki pa gen mwayen pou l al aprann swa anglè, swa espanyòl oubyen l aprann yon metye pwofesyonèl pou lòske l ap travèse vin Etazini, sa va sèvi l lè l pral Chili, lè l pral Meksik, sa ap ede l nan kèlkeswa peyi etranje ke l prale a, ikonpri Ayiti, l ap ka travay nan youn nan metye ke l aprann yo li menm pou l ka antre yon ti kòb. Donk, si ou vle sipòte nan sans sa, mwen gen link PayPal la ou kapab bay yon don. E mwen menm m ap bay tout rapò sou sa, m ap mete an kontak avèk responsab lekòl yo, m ap fè de videyo pou m di nou men travay ke nou fè. Moun sa yo tou si yo gradye, si yo respekte pwomès yo, yo kontinye avèk kou yo, m ap fè de videyo tou, m ap fè yo pale avèk nou pou remèsye nou. Donk sa se fason sa yo ke nou kapab ede. Pa bliye, mwen menm pèsonèlman fason ke n ka ede m se pran klas mwen oubyen achte yon pwodui nan menm oubyen sou chanèl mwen an oubyen sipòte chanèl la lòske nou pran subscription nan nou souskri nou edem chak mwa sa nou kapab fè li men pou kesyon don se pou ayiti a sila ki vle aprann a moun ki vle kolabore nan sans sa donk se ton plezi poum te di nou ke mwen tounen pa bliye nan kòmantè a mete videyo ke nou ta vle kem kòmanse sou chanèl la sijesyon nou trè trè enpòtan em pral fè tout sam kapab pou nou aprann kòm dabitid nan kè kontan. e byen aprann, byen pwononse e byen aprann. E sa nou aprann nan kyoul ka sèvi nou sitou isi Ozetazini. Se pa aprann pil bagay mete nan kaye san ke nou menm nou pa kapab itilize yo, yo pa ka sèvi nou. It was a big pleasure talking to you today, stay tuned for the coming videos. Bye bye.